Sa se princess mwen an ki nan jubam nan epi sa se bam mèt beton an kap bay pwoblèm kap domine tout moun ou konprann sa vle di travay sou tèt ou pou ka gen ju sa lakay ou wè gen moun ki pa gen ju sa gen moun ki pa gen princess la lakay yo mwa m pap bwè li m pap ka bwè li an m gen anpil m paka bwè li gen moun ki pa gen princess la. Lè w achte l wap jwenn princess la map voye princess la ba ou gen moun ki pa gen princess la m pral fè rase moun m renmen map voye princess la bay selman moun m renmen map voye princess la bay son ti anj ki soti nan syèl ki sou ji an la nou wè l sa vle di gen moun la ki ta renmen pou yo gen yon ti ji bab konsa san konnen yo gen yo gen anbisyon. Li pale klè wi gen moun ki ta renmen gen banm di w lèl di gen moun ki ta renmen gen jup ba marc Ariana a nan men yo pap genyen nan konn sa lap di yo epa kob ou pa genyen pou achtel non
Kote Ou gen dwa ou menm ou pa konprann sa ou gen dwa poko wè sa wap fè a kotel prale. M pa wèl non. Eske ou wè moun ki fè envestisman alontèm? Nan komès gen 2 fason vann. Se swa w vann an volim, lè w vann an volim, m pral esplike w yon ti bagay byen rapid pou moun ki konn fè ti komès. Yon moun ki vann kola glase nan igloo oubyen nan yon glasè, nan tèt pa w li vann e si l vann bò kote machann manje kwit, teknikman l ka vann ou 3, 4 kès pa jou, depandaman de volim kliyantèl li genyen an. Yon moun ki gen yon depo koka, k ap vann koka sèlman, pwodui l Brasri Lakouwòn. Moun ki vann an detay bò lari a fè plis kòb ke moun ki vann nan depo a pa jou tou. Li fè plis lajan pase l. Men, Moun ki nan depo a gon avantaj se ke li menm li vann sou volim. Li gentan vann 3 kamyon. Sa vle di kòb pou l fè benefis ke moun ki fè bò lari a fè a, li menm fò l fè 3 kamyon pou l fè l. Men li gentan vann 3 kamyon, li gentan achte 3 lòt kamyon ankò. L ap fè plis kòb. Sa vle di ke se vant an volim nan. Ou menm ou fon envestisman alontèm. Ki envestisman ou fè? Ou gade pou wè jan sosyete a prale a. Moun ki Ariana, si m envesti m mwen menm ladan, mwen pral jwenn Ariana sa m plante a, m ap jwenn rekòt la byento. Rekòt la ki sa ke l ye? Yn fwa ke pwojè Ariana yo ateri, 222 vin ateri, pote pral sispann pote l te ye yè a, pote jodi a, l pral yon lòt pote. Ok. Paske se bon bagay ou pral benefisye e l ap oblije vin jwenn ou nòmal. Se yon retonbe nòmal li ye. Kounye a èske m ap ka tann? Si w te kòmanse, si e ou k kòmanse, ou pa ka pa tann ni. Bon w plante afè ou pa ka pa tann ni. Ehe.
Men gen nèg ki pa tann bouyi k al boukannen. Men sa k pase, se paske nou son pèp ava nan tanperaman nou. Ou pa konn wè nèg ki met labapen bouyi, epi lè li pa ka tann labapen an kwit ki pran de twa grenn labapen l met anba sann nan pou l manje pandan labapen ap bouyi? Enben, sa w, moun ou wè k fè l konsa, se paske li pa vle, li pa vle jwi labapen. Enben, sa w wè l mete boukannen anba a, li pral ba l dyare pi devan, pase l pa gen tan kwit. Li prese. Gade koze.
Mwen mwen prefere tann manje a nòmal pase map manjel map map manjel avèk map pi byen manjel e map fè de la bòn dijesyon men ki moun ou panse nan kounya la ki pral pran Ariana pwopilsel reyosel fè kisa bon pa gen tapote pa gen tire pa gen lyon pa gen elefan pa gen Chamo pa gen jiraf pa gen. Genyen wi gen chamo wi.
Pou kado mwen kap pale sou tiktok sa la genyen monchè genyen wi. Wi men yo pap ba gade pote konbyen kap vin jwenn mwen otomatik fòw dakòl. Aah mpap jwenn mpap jwenn. Mwen diw sa map diw la ou menm ou gendwa paka pale mwen menm kap pale la mwen pran responsablite tèt pam li angaje mwen. 80 pousan, pou m pa di rès yo, 80 pousan moun ki te pran pòz k ap pwopilse Ariana, tout se te de visye antre gimè. Men, e, e, gon nèg ki sou menm liy avè w ki di, e, o, apa w di menm bagay a Ongko Kendji? Men Ongko Kendji retire tèt pa l wi li menm.
Paske yo tout son se de moun ki te vini pou te vin pran kisa la, se e tankou yo pran pitit lan tankou son manmèl. Banm sousel banm rale tout mwèl li tout sèvèl li m desann avèl koum fini map metel chita la epim dil al pran manman ankò epi apresa m vin sousel ankò se de sansu men yo pa gen ken enterè nan li vre se souse metel metel poul al pran manman epi pou al retounen non. Poukisa jodi a se etranje pou m pa di po jón k ap ba l valè ke l genyen, k ap mete valè sou li, alòske moun lakay ou pa rekonèt ou? Moun lakay ou pa pran w pou l pwopilse w, pou l reyose w. E lè moun lakay ou anvi reyose w, yo ba w non pote. Le fèt ke Ariana antre nan seri de aktivite, m p ap di politik, nan seri de aktivite sosyal ki lye avèk le gouvèneman, yo rele l politisyèn. Yo gentan ba l non, y atribye l avèk de moun vandu ou moun achte. Pandansetan, se son dwa lepli zantye pou l benefisye, pou l patisipe. Ki jan l ap fè fè pwomosyon pou tèt li? Ki jan l ap fè fè pwomosyon pou ideyoloji l? Ki jan l ap fè pwomot sa l genyen pou Ayiti si li pa antre nan domèn nan? Men, e, ou di tout moun te visye, men misye di l pa visye non. Tann mwen, ban m pase sa a. Enfliyansè isi yo, sof mwen, ki pale de Ariana ak tout kè m san m pa resevwa yon goud.

banm bay kòb pou influencer yo pale de Ariana banm bay kadol bay kòb pou yo ka pale de Ariana lè yap pale de Ariana banm vini bon ou ta di misye gen moun ki pral panse m nan lajan an wi tout influencer isi yo sof mwen ki pale de Ariana ak tout kèm sanm pa resevwa yon goud sanm pa sanm pa di poum pale de li fòm resevwa li banm bay kado

Non, m ap reponn pawòl la mwen menm, m ap di, m ap reponn pawòl la. Ban m ta di wi, ban m ba w kòb pou site nou Ariana. Ban m ta di l konsa. Men ban m, anvan menm ke ou te la, ou te vin fè sa w ap fè a, te gen moun ki te la deja, e ki te genyen plis e popilasyon, ki te gen plis popilarite, poukisa ban m pa rete avèk yo, ban m si w ol vin jwenn.
Kiyès li vin jwenn nan?
Wou menm, bon ok, e ou l bay kòb la pou w pale de li? Bon ok, bon li vin jwenn ou? Mwen menm? Wi, li vin jwenn ou? Oh oh! Mwen menm m p ap ba w manti, si ou vin jwenn ou, li byen vin jwenn ou? Hihihi! M pa gen kòb nan menm non, e Oulianov? Enben se la a m pral chita avè w kounye a, ban m poze tèt mwen kesyon an. Enhen!
Bon, Oulianov, si al koupe baay sa lage l la, m chofe nan entènèt la wi. Ou mèt di, si w vle m ap bay non prive pa m, m ap bay non konplè m. Y a mèt, yo mèt ak, yo mèt akize m mwen menm, m ap bay non konplè pa m avèk tout mwen menm. Pase m pa gen, sa pa, mwen di w sa deja, gen de bagay m rezoud yo kòm pwoblèm. Pwoblèm sa yo pa pwoblèm pou mwen ankò. Se tout afè nòmal, ban m se yon mak li ye, se yon mak depoze. Li se yon li se yon son reprezantan komèsyal li ye. Pa vre? Li son figi de komès. Yon jèn gason k ap travay, onèt. Se dwa l pou l chwazi yon moun pou l fè pwomosyon pou li. Se dwa l. E sesi nan komès li pa gen anyen l fè de mal. Pa koupe m non Christoo. Admeton li chwazi w pou l di wi, vin fè pwomosyon pou li. Men w ap fè pwomosyon pa pou Ariana, pase Ariana pa machann banm. Ok.
An, Ariana pa machann. Non men se sa moun yo pa konprann. Ariana pa machann banm. Ariana pa fè piblisite pou banm. Banm te fè, banm te reprezante kòm yon sòt de sponsò wi pou Ariana men Ariana pa machann banm. Ann di kounya se ou kap vann banm, bon se ou k pale de li wap vann banm men ou pa vann banm pou Ariana. Men men aah e bon gade sa poko menm debouche non men li m pral debouche la ou wè li. Ou se machann banm pou banm. Ah m se machann banm?
Pou banm.
Men banm pa men banm pa ou pa machann banm pou Ariana. Se pou yo fè diferans lan. Kounya m pral bay banm banm banm oubyen banm ap bay banm? Banm ap bay banm. Banm ap bay banm pou banm mwen menm pou m pale de banm nan. E m si m pale de banm m pa pale de banm pou Ariana ni pou Pote m ap pale de banm pou mwen. Ok. M pa wè lyezon an, se le lyen m ap chèche antre ou menm avèk Ariana e banm pou kisa. Ok.
Debouche banm ou bwè banm ou epi banm ti banm tou Gade koman l ra gade koman gade koman li vin nan gòjèt ou Li rafrechi m vre wi Ebyen vwala E mwen menm mwen ta swete ke mwen menm sa m ta renmen di Si e sèlman si se ta tout bon vre banm ta ba w lajan. Se ta pou yon gwo bagay banm fè wi. Non non m pa nan lis sa gras pa Bondye. Talè poukisa? Non non mwen menm sa map di a angaje m li pa angaje w. Si banm ta fè l se ta pou yon gwo bagay ou konn poukisa? Jiska prèv di kontrè w se sèl moun ki di de Ariana Ariana sesi pa angaje ankenn lòt sektè. Sa vle di ke ou menm ou mete w an, ou mete w avèk Ariana pou avèk ou menm an antye. Se ki signifi ou pa gen ankenn enterè mesken w ap pwopoze dèyè l ni w ap pwomote dèyè l. Etan don ke poukisa w pa rete? Lè yon mak de komès chwazi yon kliyan, li chwazi l an fonksyon de kapasite, nivo. Li chwazi an fonksyon de vizibilite li. Li gen yon kliyantèl li vle swiv. Li gon moun li vle k tandel li gon banm diw yon bagay gen moun ou bay fon piblisite pou piblisite a pap mache non konn sa tou paske se kiyes ou ye nan sosyete a kisa wap reprezante pèsonalite karaktè se li k pral vann biznis lan se li k pral vann biznis lan banm diw ou menm ou son pèsonaj wap vann yon bagay mwen menm yo gen dwa vin pot yon pwodwi banm mwen m paka vann li paske kiyes mwen ye ok.
E gen lòt moun si yo pote l ale banm tap gentan gen tout kritik li deja. Fèm konfyans sa m di a e m make sa m di a e m chita dèyè l. Gen moun sou rezo a yo bay banm banm ta ba yo l kounya la pou yo kontinye fè pwomosyon pou li banm pèdi popilarite l la. Paske yo pral atribye banm a sa yo pat dwe atribye l. E lap sanble l vre paske moun sa yo yo pa fin twò katolik. Fò n dakò l. An yo pa twò katolik? Yo pa fin twò katolik. Kot sa n pa ka di a? Men, Oulianov, ou sonje yè m t ap pale, m te di ki tiktokè k pral pouse ju ba m avèk foto Ariana sou li? Pase pa gen tiktokè la k pral dakò vann Ariana sou yon ju ba m. Yo p ap kenbe ju ba m nan.